Konnen, e, tankou m ta di w, an maladi. Tankou si l bezwen de tchou la, li von, li aji kòm si ta di w maladi rantre sou ou. Tankou nan jan Larisi avèk Ikrèn nan la, se tankou son maladi kansè li lage nan mouda Poutin. Pou Poutin genyen maladi sa fòk li ta eradike tout Ikrèn nèt, paske yo prè pou yo enfekte tout bagay nèt pou jiskaske Poutin pèdi. Enben an Ayiti. yo ban nou maladi tou. Mwen m ta di maladi yo ban nou an se maladi gastrik. Paske lè w gen pwoblèm konstipasyon pa egzanp, apre yon tan l monte nan tèt ou, li vin ba w migrèn, sa yo rele migrèn nan, epi l vin rann ou kòmsi gen de lè w fou, ou pa konn sa w ap fè. Ou vin tankou moun ki gen pwoblèm mantal. Se maladi sa yo bay Ayiti. Yo pa bay maladi, yo pa bay Ayiti twò gwo maladi paske Ayiti twò pre yo. Si yo bay Ayiti kansè, li p ap bon pou yo. Paske lè kansè a ap pwomennen nan tout kò a, l ap rive jwenn yo. So l pa, yo pa bay Ayiti kansè. Yo pa vle touye Ayiti, men yo fout ou maladi. Pou w malad, pou w pa konn sa w ap fè, pou toujou. An moun fou, wè tout Ayiti, wè tout Ayisyen tounen moun fou. Prezidan lan gang, premye minis lan gang, tout moun lan gang, tout moun ki ki edike, yo pa okipe yo, tout moun ki nan vòlè, nan dwòg, ou wè yo nan gwo boujwazi, maladi yo ap mache. So, nan ka Babekyou a, se youn nan sentom, pa w ekze nan sentom ki montre w ke nou gen pwoblèm gastrik la. So ba yo met sou babecue a se tanpew tanpe group babecue a yo tanpel yo pa bezwenl non yo tanpel sa vle di nap rive sou se tankou m ta di w nèg amirye yo lè nap demoute zam sa nou fè premye zam nan premye pati zam nan nou demoute a nou metel nou metel an premye apre sa nou mete yo lòt yo youn dèyè lòt e lè nap remoute zam nan nou fèl envès nou kòmanse pa dènye zam demoute a sa se nou nan nan nan nan premye nou te retire a pou nou pa pèdi pa egzanp 38 son bagay ki difisil si w pa fèl konsa wap pèdi se konsa nèg yo ap fè la pa gen anyen difisil nèg yo fè. Lè nèg yo fin fin yo tanpe babekyou yo tanpe e lamòt yo tanpe michèl mateli yo tanpe tout moun pou yo tanpe yo lè yo fin tanpe yo kounya la lè yo fin fè entèvansyon an yo pral itilize w jan yo vle si yo paka itilize w yap detwi w babekyou son nèg li tanpe pou l detwi men lè w wè lamòt li tanpe yo itilize l yo pral fè yo pral fè l tounen esklav paske yo pral di l men sa m gen kont ou men sa m gen kont ou men si w pa fè sa pou mwen si w pa fè sa pou mwen men sa map fè w kounya. Tout nèg gwo nèg gwo zotobre ou wè lè lè lè tout nèg gwo nèg ki gen ponp gazolin nèg ki nan dwòg nèg ki gen anpil kòb yo make yo yo pral itilize yo se konsa ameriken fonksyone kounye a yo gen pou rantre la e lòt nasyon rantre la ou wè yo bay sanksyon pou babekyou sa vle di babekyou son nèg yap li enterese e tout nèg ki afilye a babekyou ki konn ap ba babekyou kòb ki konn ap fonse li bay fè reyinyon a babekyou. Son mesaj yo vwe ba yo, yo tou tanpe yo tou pase tout liy nan nèk yo tanpe. Ou konprann? Sa vle di, lè se ou k pile pwazon an, se pi a k kòmanse pouri, l ap moute nan tout kò a, sa vle di tout sa k gen rapò a kò a pral jwenn, tout sa k gen rapò avèk gang Babekyou a pral jwenn. E sa nèg yo vle di m pap fè l long non m ap tounen. Kidonk, se swa yo viv lib oubyen yo mouri. Jounen jodi an se swa Ayiti refèt, tout moun viv byen, oubyen Ayiti kraze nèt, men di non, se swa yo viv lib oubyen yo mouri. Jounen jodi an se swa Ayiti refèt. Tout moun viv byen oubyen Ayiti kraze nèt, men di non, se swa yo viv lib oubyen yo mouri. Jounen jodi se swa Ayiti refèt, tout moun viv byen oubyen Ayiti kraze nèt, men.